Sa w di a korèk se sèl fason n ka konbat nèg yo se sèl fason ke n kapab deboulonnen nèg sa yo paske pou nèg yo te touye Jovenel Moïse se konsa yo te fè l se moun yo te met nan lari yo lage lajan atè epi yo met moun nan lari epi li bay rezilta kounye a nou menm pou n deboulonnen nèg yo pou n jwenn solisyon pou n jwenn peyi nou bak se konsa se mwayen sa pou n itilize epi pa gen lòt mwayen ke ke n ka soti nan sa ke n ye la ke manifeste paske mèt la gon bagay k ap devlope andedan peyi a la mèt la sitiyasyon sa vrèman konplike wi. Donk nan moman nap pale a la la fanmi, enfòmasyon sa a donk tonbe bonè maten an. Nèg yo boule komisaryè Yankou. Tande, nèg yo boule komisaryè a ki nan Yankou. Ok, non sèlman nèg sav yo boule komisaryè a, yo fè konnen nèg yo mete brigad yo la e yo kòmanse boule kay moun alantou a. Eske nou kapab kontinye viv konsa? Hein, sa vle di bagay la rèd, rèd, rèd, rèd nou konnen la a nan Latibonit. Bagay la konplike ni zòn ti rivyè tou nan ti rivyè bagay la dejenere hein bagay la konplike mèt la bon se nèg rezistans yo ki te fon ti kanpe anfas nèg yo e nèg rezistans yo ki te fon ti kanpe anfas nèg yo a la fen yo paka kenbe ankò paske nèg yo te vin jwenn ranfò yo arive boule komisarya gade yo mande ranfò yo pa jwenn. Epi bandi yo menm mande ranfò yo jwenn. Èske n wè kòman yon peyi difisil mèt la? Èske n wè kòman yon peyi difisil? Donk rete branche fanmi n ap vini ansanm avèk plis detay pou paske nou gen pastè Moïse la a ki dedouble jodi a, pastè Moïse vin di peyi a kisa bagay la ye egzat. Antou rete banm salye e remèsye w menm spesyal ki klike sou video sa a n ap di mèsi ak ou menm ki deja abòne. Mèsi paske w like si premye fra ou gen chans patipe avè nou n ap ankouraje w abòne depi w fin abòne sonje aktive ti klòch notifikasyon nan paske se sèl mwayen w ap kapab rete konekte ansanm avèk nou donk mwen pap kenbe nou e nap kòmanse emisyon an jan ke nou di w la ansanm avèk ebyen pastè Moïse nan mikwo ve. Enfòmasyon sa lèl rive jwenn mwen pastè m pap baw manti li deranje m e map mande èske se vre sam tande a èske se vre gon jij nan yon litij yon ti altèkasyon ki te kab jere san difikilte san twòp gwo pwoblèm yo mande w 60 milyon de goud dan le ka kontrè yap Fèmen izin nan. Wi sa ou tande a se sa li ye mon chè ke. Sa nou tande a se sa.
Depi sa ou tande a se sa li ye. Depi lè m nan dosye kanal mesye sa yo opoze a mwen e se ansyen depite phtk Elis Mathlovil
avèk avoka Codevi Albert Joseph mesye sa yo te toujou kanpe kont kanal lè li gen kanal rive fèt. e ke diri ap pwodui, diri ap ale aletranje, nèg yo ap tann tout pyèj pou mwen sou wout la. Gen moun ki konn rele m ki ofri m kokayin, m di m pa konnen bagay konsa. Gen moun ki konn rele m di yo gen kokayin, di m ka chèche moun pou yo vann. Sa di nèg yo ap chèche yon fason pou yo pran m nan yon mayon. E lè w pwòp, yo pa ka pran w nan mayon paske m fè tout afè m lajounen tankou lannuit devan tout moun e aklè, m pa gen anyen an kachèt ke m fè. De se fè ke. Gen yon kamyon kap sot wanament ki pral dèyè yon ranblè mòn kas. Kamyon an se vre se kamyon m li sou non Joseph Moïse men kamyon an pa kamyon KTK. Kamyon an ap monte mòn nan 3 ti mesye kap sot dèyè fò libète yo anba anba kleren yo yo frape nan moto 3 wou kite devan yo epi ke kamyon m nan kap vini moto a rebondi yo anba kamyon an nan 8 grap kawoutchou kamyon an se te kamyon m nan nan èl li se pa kamyon an ki rantre sou yo. Se yo ki vini anba kamyon an nan èl kamyon an. Malgre tou imedyatman ke mwen rele OAVCT ki vin fè konsta imedya. Epi apre OAVCT paran yo te vin kotem non sèlman OAVCT pran la chaj paske machin mwen gen plak, li gen asirans, chofè m gen pèmi kondwi yo. Yo menm veyikil yap kondwi a pa gen ni plak ni asirans yo pa gen ni pèmi kondwi yo pa jiridikman palan yo pa ta sipoze sou wout la. Yon bagay ki t sipoze rete nan yon senp aksidan. Malgre sa, mwen te deside pou mwen endemnize paran yo pou m te ba yo chak yon dedomajman. Yo te trè kontan, yo dakò. Malgre se yo ki antò nan sa w ap eksplike m nan la? Malgre se yo ki antò. Ou konprann sa m di w lan? Malgre se yo ki antò, malgre yo abc te pran chaj e ke mwen te ba yo yon endemnite, yo te dakò e gen youn ki te tan pran endemnite a. Kounye a la, ansyen depite phtk fonde pouvwa a, Elisma Florvil, ansanm avèk Adela Schiller. Adela Schiller sa te sove avèk kòb koperativ Wanament. Mesye sa yo se yon gwoup de gang avèk liv lwa yo gen nan men yo pou yo fè moun enjistis, fèmen biznis moun. Kounye a mesye yo voye sonnen kpk 60 milyon de goud. Tandiske aksidan pa gen anyen pou wè avèk kpk. Se pa anndan kpk ke l fèt. Se pa machin kpk. se prèv ankò ki montre ke nèg yo pa vle pou moun nwa gen antrepriz nan peyi a. Sa poko gen kèlke jou aprè sa, yon gwo antreprenè Wanament, m pa bezwen nonmen non l paske se zanmi m li ye, ke ki gen 2 moun ki mouri nan yon elevatè anndan magazen an. Ou pa tande nèg yo di yo vin fwape magazen an paske yo pa gen pwoblèm avèk magazen an, men yo gen pwoblèm avèk izin Guy KPK, yo gen pwoblèm avèk revolisyon agrikòl ke m ap fè a. Mezanmi, kòm yon senp sitwayen e yon pastè, Pou travay ke m fè nan Nòdès avèk yon revolisyon agrikòl, m fè pon, m fè wout, m goumen ak Repiblik Dominikèn, m goumen avèk CODEVI, m goumen avèk tout moun sa yo, epi wè se pwòp nèg ki rele lidè nan zòn nan ke y ap repran lajan nan men ti mesye sa yo pou yo pèsekite m a outrans. Genlè nèg yo ki di ke fò m retounen Etazini ankò paske m ba yo twòp pwoblèm nan depatman an. Hum!
Donk ou site non 2 moun la, ou site sinon yo ansyen depite phtk. Donk Bon men mon cler bagay la pa anyn pa gen anyn pou avek la jistis vre son dekor men son bagay politik atak kontre ou menm pèsonèlman e kont antrepriz la. Wi e mesye yo ap anpil menas kontre vi mwen paske le fè ke le mond antye avek vitès de la sikilasyon de lenfomasyon pran nèg yo o mo pou ke yap ba yo challenge nèg yo ap banm presyon kontre la vim sa vle di ke Elisma Floril Albert Joseph te rele m nan telefòn. Albert di m si m pa negosye ak Mama pou 60 milyon an, m ap konn Jòj.
Kiyès ki Albert, pastè?
Albert Joseph. Kiyès li ye li menm? Li menm se avoka Codevi. Lè ou di Codevi, ou di Repiblik Dominikèn. Lè ou di Repiblik Dominikèn, ou di Abinader. Sa vle di ke misye rele m nan telefòn pou di m ke, o wi e pa Mama mande m 60 milyon goud, m ap vin ranse Epi ankò ke si m pa dakò negosye ma wè sa kap fèt. Men mesye sa nou te banm sere pou nou. Bon m poko janm mwen 60 milyon goud a menm pou nou mande m 60 milyon goud on aksidan ki fèt m pa an zòn aksidan m gen tout papye m kamyon m gen tout papye m chofè m gen pèmi moun ki vin rantre anba machin nan pa gen ni pèmi ni plak ni asirans men nan ki ke nèg yo redwi lajistis yon peyi mesye fon apèl pou mwen a cnsp paske lajistis nan nòdès trò kòwonpi avèk mesye sa yo ki pran jistis la an otaj

Pastè Moïse. Fanamèt.
Fò li dakò separe byen li an 3. Yon lo pou yo, yon lo pou yon jeran ki develop avèk misye, epi yon lo pou yo menm kòm avoka. Se ransonnen ke mesye ap ransonnen moun nan Nòdès. Nou gen lanmou pou Pyè. Lè w di mesye yo, lè w di mesye yo, pastè, lè w di mesye yo, m ta renmen ou pale m de idantite yo. Kiyès k ap fè zak sa yo? Tout nèg sa yo ou wè ki vin some ki vin some kpk avèk tout rès yo paske se yon gwoup yo fè se yon viv ansanm yo fè lè yo fon lajan yo manje l ansanm e nèg yo gen plis ke 30 an ke yap fè lajistis nan nòdès sa yo mete moun yo vle nan prizon sa fè maten an depi yè nou lanse yon mobilizasyon pou ke tout moun ki viktim de mesye sa yo pou yo vin pote plent paske paran yo mwen m te dakò pou m endemnize paran yo malgre m pa antò nan aksidan an. Malgre ke wa Vèsè te pran la chaj, nèg yo di yo te bezwen pastè pou vil sa a, enben fò yo pwofite l la. Ou konprann sa m di w lan? Antant nou te fè pa gen pa gen okenn sans. Sa te ka pa gen anyen pou wè avèk yon aksidan ki te fèt, avèk antant ke m te fè avèk fanmi yo. Se sa k fè, mezanmi, toupatou nan peyi a nou dwe leve kanpe paske nèg yo pa ka fè yon tribinal de pè tounen yon tribinal de pè. Nèg yo fè twòp enjistis, nèg yo ekspropriye twòp moun. Fò nou relanmouye pou nou di ke. fo domen lajistis a ki lajistis è di ya bon lajistis a une valeur divine paske Dieu est justice sa vle di a chak fwa yon nèg komèt enjistis se Dieu ke w atake mwen menm m pa dakò menm nèg yo ki anfas mwen an pou moun fè yo enjistis paske se pastè m ye fò tout moun jwenn jistis fò tout moun yn fò ankò si w fè yon bagay ki pa bon fò w peye pou sa men yo pa ka fè w enjistis paske sa li grav e nou rele menm jwè jwè syèl la pou vin goumen pou mwen nan konba e m pwofite. Remèsye tout sipòtè, tout tripòtè yo, tout moun ki sipòte m, nou sipòte lajistis, lè w sipòte lajistis ou sipòte le plan de Dye paske Dye est justice, yon gwoup de nèg paka kanpe sou lalwa pou y ap fè enjistis, y ap fè tout bagay ki genyen ki pa bon, sa vle di an nou rele anmwe e mwen rele minis jistis la pou li kapab enn fwa ankò antrennen dosye sa CSPJ pran responsabilite yo paske depatman pap kanpe. Tout bon mesye sa yo toujou la yon bann avoka ki mete tèt yo kòm yon gwoup viv ansanm kap fouye moun, fouye kay moun, sezi moto moun, sezi machin moun, fèmen biznis moun epi lè yo vini pou yo mande w pou vann byen w pou w separe avèk yo e m vle ke yo fè yon rechèch sou tout tè ke nèg sa yo posede se tè vòlè, tè yo pran nan men moun. Ou pran nan men moun paske se la se yo son sistèm li ye len kouvri lòt Mata ki radyo.
Son sistèm se yo tout ansanm yo melanje pou yo fè viv ansanm nan lòt bò a nan nòdès. Egzakteman.
Sak pi bèl la, depi ou gon avoka, menm avoka ou pran an epi negosye avèk nèg yo epi yo fè w pèdi. Yon asosyasyon de malfetè. Se sa k fè nan kad dosye a, yo oblije paka pran avoka nan zòn nan, nou oblije ke, fòk di sa byen. Se mwen menm kòm kowòdonatè de la Federasyon dè Pastè Ayisyen nan Nòdès, e di ankò ke se Federasyon dè Pastè fepa k ap pote m sekou an fas a vòlè sa yo. Menm avoka ke w pran nan dosye se 60 milyon l ye, fè pastè Moïse pèdi epi nan separe lajan. E lajan se mwen m pa posede. Sa vle di ke se lè pastè avoka ki ap ede m nan dosye a la a. Federasyon dè Pastè Ayisyen ki gen dè avoka chevwone, se yo ki defann san lajan. Li di Edom fas a tout malfektè sa yo nou rele anmwe CSPJ pran responsablite w minis jistis nou bezwen konkou w fas a gang a lwa nan men yo kap ransonnen moun nan nòdès e nan chak lòt depatman nan peyi a se konsa mesye yo ap fè nou. Ansyen depite sa ou pale de li a pastè, li nan sistèm jidisyè a lòtbò a? Wi non, misye nan sistèm jidisyè a san misye pa janm fini dwa, non sèlman misye te jij Wanament malgre l poko te fini dwa yo mete l jij, Misye fè ki pa menm fini non.
Sa ap kale tèt pèp la li pa janm bon nan e konnya la pandan map pale avèw la Smith Augustin gen misye nan lis poul enstale misye kòm komisè gouvènman nan nòdès imajine w ke nèg la se yon fonde pouvwa li ye ansanm avèk chilè ate la pou yap fè krim sa e lè Smith Augustin fin mete misye fin mete misye se alye w Smith Augustin enben peyi a vann. Men nan ka sa nan ka sa pastè m vin reyalize ap gen gwo menas wi sou sou diri KBK a. sou endistri sa a. Men sou lavi menm an jeneral, pandan m ap fè devlopman, n ap ba moun travay, n ap kreye travay, n ap devlope peyi, n ap fè wout agrikòl, ebyen nèg yo di ke m pa gen dwa kanpe paske yo gen tout pwoblèm nèt an jeneral, yo di ke sanble m pral kandida, yo bay tout bagay ki genyen, kòm m pa bay lajan, m pa sèvi avèk yo. E m di, Eris Mavove la poko gen 2 mwa non, l al nan izin nan m ba l diri pou l manje ak tout madanm li yo. E vre wi!

Se ke yo fè m repran egzil ankò, se pou m kite Wanament paske, an tèm de ke sa m ap fè yo pa nan avantaj yo. Bay travay pa nan avantaj yo, mete izin pou diri ak manje nan peyi a pa nan avantaj nèg yo. Bon, menm si m ta pa antò, pou sa m reprezante dan le depateman, nèg yo ta sipoze gen pitye pou mwen. E se dire ke m pa antò pou m montre lakriminalite, rayisman, lenjistis ki genyen nan peyi sa a kont moun k ap fè pwogrè. E se pa premye biznis yo fèmen deja non. Nèg yo mete, an n di Jan Batis. avèk Antwàn yon maten an egzil, nèg yo rele l Andy nan telefòn yo di pou Andy retounen fò yo dakò separe byen ke yo genyen yo pou fè 3 lo avèk yo, yon lo pou avoka yo, yon lo pou fanmiy lan, yon lo pou yon jeran. Se sa nèg yo fè pou yo viv, nou rele anmwe fòk bagay sa yo sispann atò, gwoup gwo avoka larivyè fè mal li sa yo, nèg yo gen twòp abi ke yap fè kominote a, pèp la dwe leve pou ke nou di yon fwa ankò ke sa dwe sispann. Tit, Nou di ankò a yn valè divin car Dieu est justice, il faut donner la justice à qui la justice est due, se la lwa ki dwe deside men se pa la volonté d'un homme. Donk malgre malgre tout sa ap pase la lopinyon piblik li li li souke pa rapò a sa kap pase a, denonse sa kap pase a, 60 milyon goud sa yo nan dola li kenbe la jiskaprezan.
Jiskaprezan yo kenbe li sa menm yo mande nou. Yo mande kpk di ki rapò kpk gen avèk aksidan machin nan pa machin kpk ou konprann em diw gen 2 moun ki mouri nan yon gwo magazen anndan vil la yo pa al fèmen magazen an yo pa mandel lajan men se pwoblèm devlòpman agrikòl apa poukisa bagay la ye bagay la son chèn gouvènman an te vle ranje 300 milyon goud nan afè rat m fè fwa kwam di pa gen rat nan plèn nan ou konprann non nèg yo di fò yo elimine mwen fò yo elimine izin nan paske m anpeche yo manje 300 milyon goud la tout sa yo se politik ki genyen fòm nou byen. Menm pèl esklavatris Gregory te prete kanal la ou wè nèg yo pran. Nèg yo di pèl sa se travay nan kanal fò yo elimine pèl la. Nèg yo pran pèl la yo retire pyès ladan l yo kite l kanpe non kap. Kiyès ki pran pèl la?
Ni. Kiyès ki pran pèl la? Moun ki pran pèl la se Mi Bèlchal, vis delege Wanament ke Smith Augustin mete. Tande. Non non fò kanpe non non non pase pase Moise fò fò ti kanpe fò ti kanpe. Pèl eksavatris pastè. Pastè Gregory Toussaint te voye pou kanal la fèt la gen de nèg yo bwa ki pran pèl la wap pale de delege ki pran pèl la pou li menm se Christelle Charles ki pranl malgre nou m pa aplike pèl la ki fèt sou nonm se ki nan voye yon lèt te prete l te prete nou pèl la li bezwen l nèg yo pran pèl la yo retire pyès ladanl yo depatcha pèl la mete l akote. Yo di se mwen ki gen yon remòt ki fèmen poukisa yap fè manipilasyon pou moun al boule izin nan nou te wè ki batay ke nou te fè poun t fè ti pèl sa deyò nan men ladwàn ebyen jodi a nèg yo pran pèl la yo vide sal yo kite l chante nan yon kafou malgre Gregory chekina mande pèl la poul ranjel yo pa dakò bay li paske nèg sa yo se sapè e jodi a gen rimè kap kouri ke menm gwoup mesye sa yo a ankò odezir bay 10 milyon peso pou nèg yo devye rivyè masak. M ta renmen w mande imaj de rivye masak kounye a la. Nèg yo devye rivyè a pou kanal la pa jwenn ase dlo ankò. Nèg yo fouye yon ase trè fon pou kanal la pa jwenn ase ase dlo ase dlo ankò. E tout bagay sa yo a anpil menas de mò ap fèt sou mwen. M oblije mete kò m aleka paske an Ayiti pou yo touye prezidan. E di ankò ke mwen s on pitit ki renmen peyi m ki vle fè devlòpman. Nèg yo fè tout menas de mwen san ke m pa komèt anyen ki mal. Sinon se devlòpman. La jenès reveye, peyi a reveye paske pa gen kote ou ka alèz ke lakay ou. Tout Ayisyen ka etranje yo, yo bezwen retounen lakay yo. Menm jan m fè 15 an Etazini, m retounen lakay mwen. M vin trase chemen pou lòt moun vini. M bezwen solidarite nou. M bezwen konkou nou. M bezwen sipò nou pou nou di ke Ayiti o Zayisyen. Se lalwa pou ki prime. Se pa sèl pa yon Moïse fè yon bagay ki merite prizon, ke l pran prizon. Se pa sèl Moïse fè yon bagay ki merite dedomajman, ke l dedomaje. Men se pa la volonte de lòm. La manigans de nanm pou kapab kanpe yon bagay osi diy ki se ki se ki se prèv de la revolisyon agrikòl di Nòdès. Kpk se senbòl revolisyon, senbòl kapasite. Lè di kpk ap antre Etazini, sa limyè vèt ke l antre tèlman li de kalite pou di òganik. Ebyen nèg yo di ke sa pa ka kanpe, si diri kpk ap antre, ebyen nèg k ap enpòte diri ap gen pwoblèm. Nèg yo di gade pou yo wè ke kòman yo ka kanpe diri kpk. An vou wè nèg yo rive la. Anpil manigans nèg yo fè. M pa di w nèg yo rele m pou ofri m kokayin, gen moun k ap rele m pou ofri m kokayin. M di mwen se yon pastè avan, m pa konn kokayin, m pa konn vann kokayin. Nèg yo fè tout sa yo vle, yo pran m nan trap, yo pran m nan zatrap pou yo kapab vin fwa fwa mele m. Men gras a Dye lè w pwòp yo pa ka mele w e nèg yo tonbe mal kote yo tonbe a. Mwen rele minis jistis la, mwen rele CSPJ, mwen rele pèp la, tout moun ki viktim e menm si w poko viktim, ou dwe rejwenn avèk mwen paske se manifestasyon kont lenjistis. Peyi sa gen twòp enjistis kap fèt ladann depi sou Desalin yo pa bay jistis jis rive sou Jovenel Moïse ke yo pa bay jistis e se sistèm jistis sa se li menm ki annafè e se li menm si nèg yo pa drese tout dosye sa tout peyi a dwe leve pou yn fwa ankò yo reklame e mande jistis a moun ki dwe genyen jistis. Humm m panse ke humm faz kote n rive la non pa gen blag la. Si nap pale de diri kpk, apre tout sakrifis peyizan yo, gen yon nèg deside li gen son antrepriz e ke lap itil popilasyon, gen moun kap travay. Sa vle di nan moman nap pale a la izin nan fèmen, tout anplwaye rete lakay yo, pastè? Banm diw byen, an jeneral kite m diw byen, nèg yo voye somasyon an, m pa wè le kouraj mwen pou m kontinye al travay. M pa wè le kouraj pou m kontinye travay, epi m gen lòt manigans toujou ki yo ta va menm boule izin nan, Se lè pou sekirite te oblije ke di anplwaye yo kanpe lakay yo e ke an jeneral ke si w parèt la w ap jwenn izin nan fèmen paske bagay la li pa bay ankourajman pou di pou kanpe lakay ou, ou konprann mwen ke nou menm sa nou pa swete nou fè. Humm.
Antouka anpil kouraj pastè Moïse se sèten m panse ke semèn nan n ap pale avèk ou plizyè fwa paske la fò n gade reyalite a men tout sa n ka di se ke kou sa pap pase l pa dwe pase e se tout popilasyon sa konsène pou ke nou bare wout a sa. Mwen vle remasye sou on radyo tele eklèr pou m remasye FEPA ki se Federasyon de Pastè Ayisyen ebyen se yo k soti nan tout peyi a pou vin pote pastè Moïse konkou an jeneral ke ki genyen de zavoka chevole an jeneral ki vini paske yo di non sa pa ka fèt an tèm de ke pou ke mesye yo kenbe lajistis anba men yo pou y ap fè enjistis jan yo yo kite kle prizon. Yo mete moun yo vle nan prizon, yo lage yo jan yo vle. E m vle ke lè òganizasyon de dwa de lòm, de dwa imen, pou yo vin desann nan prizon Nòdès yo, pou yo wè konbyen moun ki nan prizon an pou ennan, dezan, pou bò pwòp byen pa yo, ke nèg yo pa janm tande, ke yo pa janm lage. Se yon opresyon jeneral e global ki gen nan Nòdès avèk mesye sa yo. Ou konprann sa m di w lan? Mesye sa yo ou wè ki vin pou fèmen kpk a, yo gen yon gwoup de gang, yon gwoup de gang avoka. avèk yo avèk jij yo fè sa yo vle jan yo vle menm si m pa pliye m pap pliye devan enjistis m pap pliye devan mechanste sè libète ou lamò tande viv li ou mouri je suis un soldat de mou a epi ke mwen menm mwen gen epe m nan menm m ap konbat pou m defann sa ki dwat sa ki jis m pa ka pliye devan nèg ki ki ki kap gen 15 fanm nan vil mezanmi mama ap mande m pou m vin lakay li vin negosye m di mama on nèg ki gen 15 fanm nan vil la wi.
Kif kout mobil la madanm moun tout mo le bay gen e albè a menm se sal fè poul viv lè gen yon dosye konsa se li ki pou rele w nan telefòn pou baw presyon pou di pou negosye albè joseph avoka kote li relem pou di m afe fòk mwen konn negosye ak mama si m pa negosye ak mama m pap konn sa kap pase m di sa mama ap vann m di se adiltè ak fonikasyon ke mama ap vann mwen menm m se pastè m pa nan adiltè m pa nan fonikasyon sa map vann pou m vin chita lakay li. Konya la nèg yo di ke mwen pale avèk avèk awogans men sèt yn verite se son de vagabondè ou li ou konprann ou wèl pran la pawòl poul pale kont sa kap fèt sou rezo a men l fè mndan pal mwen fè 4 an nan phtk li pa janm di anyen. Humm sa deranje li mèsi anpil pastè anpil kouraj epi nap repale trè byento dosye sa nap swiv li kou sa nou klè sou sa li pap pase. e n ap liste non sa yo ki enplike nan dosye sa. Kenbe la. Si ou pa konnen nèg yo fèmen izin Gabon nèg yo fèmen izin ankò izin sikre yo di non nèg sa yo se pa kounye a fè sa non te gen dominiken ki rele Ariel ki met yon gwo magazen wanament yo rele magazen kominotè tout bagay moun konn al achte nan panyòl li mete yo wanament nan menm pri a pou w pa bezwen al pase mizè nan panyòl. Neg yo mande abiel on paket lajan tout lane yap mande abiel lajan abiel di mesye piske ayiti pa gen wout di pdg yi ni neg kap vin mande lajan banm 1 nan pa pran tax nan menm map fè wout wanament lan soti wanament rive okap neg yo di se pa pyès neg yo fèmen magazen kominotè men jiska prezan li rete la kom yon depo avid paske se vant nou selman yo wè yo gen kalifikasyon pou jan de travay sa yo ki ap fè a e m di neg yo yo fwape nou miray Chèk ase fò bagay sa yo sispann. Fò tout moun ki viktim enjistis avèk moun ki genyen lalwa nan men yo a pou nou pote plent pou CSPJ pou nou rann dè desizyon ke de dwa e pou nou di non peyi a pa kab kontinye avanse konsa paske labib pale pou li ke lajistis elève yn nasyon pliske lajistis elève yn nasyon ebyen lokontrè se lenjistis abèse yn nasyon e map double ke jan nèg yo pale la se pou mwen pou m ta vann tout afè m pou m ta kite peyi a ankò yon lòt fwa. Fem pa fan rit bon ide sa.
Humm kenbe la pastè anpil kouraj anpil anpil kouraj. Pastè Moise donk jan nou tande a se sa la famille se sa bagay la ye e m kwè m di n sa son leve kanpe se nou tout nèt ki pou mete tèt nou ansanm nap kite pawòl bèl dyalòg de kote epi nou mete pye nou atè a pou n delivre peyi nou ok paske nou pa gen lòt peyi de rechanj se li ke n gen yap imilye nou tout lòt kote gade kote sa la. Humm kote sa la nèg yo ap bare a la kote sa la donk nou wè aklè nèg yo pa vle peyi a pwodwi anyen menm ok donk e ann avanse ansanm avèk Stanley li ka leta kòb pèp la donk lè pèp la gade nivo koripsyon an ki 107 sou 180 l ap soufri san l ap koule li nan grangou pitit li pa ka al lekòl li pa gen lopital lè l malad li pa gen sekirite gen dè jèn ki gen 19 20 21 22 zan. Nèg yo deside yo pral kraze sistèm sa. Se konsa yo leve kanpe nan peyi Nepal, malgre te gen moun nan lame e lapolis ki te kanpe anfas yo, yo pran palè nasyonal, e yo pran primati, e madan premye minis pran bwa kale, gen minis ki pran bwa kale, Ministry finans pran kont baton l, yo te mete l nan lari an kalson, e pa 2 baton misye pran, jounalis ki tap pwoteje sistèm nan pran baton tou, donk nèg yo vin kraze sistèm nan, donk atravè leve kanpe a. Koulye a ann konpare sitiyasyon pa nou avèk sitiyasyon Nepal. Sitiyasyon pa nou an pi grav pi lontan pase Nepal. Ou sonje talè a m te di w Nepal te 107 tièm sou 180 o nivo koripsyon. Nou menm nou 170 sou 180 o nivo koripsyon. A vle di ke nou fè pati de 10 peyi sou latè kote ki gen plis koripsyon. Pandan ke pèp nou ap viv nan lamizè, nan malsite. A vle di gade lavi nèg y ap mennen. Nèg y ap achte kay 4, 5 milyon dola ameriken Miami. Kay Boulos rete a se kòb leta. Nan Miami. Yap blanchi lajan Dominikani. Anpil lajan yap blanchi. Ya. Ki kote misye gen kay? Misye gen kay Boko Ratan, Boca Raton, misye gen kay West Palm Beach, kote pi chè yo nan Florid lan. A ki kòb ke nèg yap fè sa? Boulos antre, l foure men l anndan leta a, li pran prè de 3 milya de goud anndan Lona. Lajan travayè se nan mete moun nan gang kote lap vann zam, kote lap fè gang kidnapel, separe kòb kidnaping la avèk gang elatriye ki fè nèg yap fè kòb. Yap foure men yo plizyè kote anndan leta. Donk sa vle di ke sitiyasyon ke nap viv la 61 fwa pi mal ke pa Nepal la. Donk jodi a, si pèp la nan rete tann, li pap jwenn rezilta lap chache a. Donk, fòk gen operasyon Nepal ki fèt an Ayiti. Kijan ou menm kòm jèn, ou ka fè yon operasyon Nepal pou ke nèg yo ou al korije kaye yo pwòp menm jan yo korije kaye yo Nepal? E se sa,
se sa pou pran tan ou, paske pèp la pale de anpil, anpil strateji ke w te ba yo, jodi a yo deside pou yo ta mete l an pratik. Reprann pou nou avèk kalm. Stanley, m swete pèp la k ap tande la a, pran tan nou, pran san nou tande sa Stanley Lucas pral di la a. Ann avanse Stanley, mèsi. Sa vle di ke ou gen 2 tip de manifestasyon ke w ka fè. Ou gen sa yo rele manifestasyon sipriz ki se yon opsyon. Sa vle di ke n ap kominike antre nou sou gwoup whatsapp, moun pa bezwen konnen, se nou menm sèlman jèn ki nan gwoup whatsapp yo k ap kominike antre nou. Oubyen ou fè yon manifestasyon planifye. Se youn nan 2 a, sipriz ou planifye. Dans les deux cas, manifestasyon ke w pral fè a son masnifestasyon ki gen 21 tèt. Ban m eksplike w sa sa vle di 21 tèt la. Ou gon tèt Kriswa, ou gon tèt Kanapevè, ou gon tèt manifestasyon an Petyonvil, ou gon tèt manifestasyon an Dèlma 91, ou gon tèt manifestasyon an Dèlma 60, ou gon tèt manifestasyon an sou Lali, ou gon tèt manifestasyon an nan Kriswa. Sa vle di ke ou gen yon manifestasyon a 21 tèt o, li ka plis wi, a 21 tèt o minimòm. Tout moun pral nan yon grenn direksyon. Yon grenn direksyon. Vila dakèy.
Vila dakèy. Apre vila dakèy?
Donk, sa vle di ke premye fokis ou antan ke pèp, se vila dakèy, se la. nèg ka pete yo ye se la primati a ye koulya ou gen dwa deside tou e lè w fin pran kontwòl vila dakèy la koulya dezyèm pati nan strateji an se kote w pral sible oligak yo. lakay yo. Kote w pral sible minis koupyon. Kote w pral sible a vle di ou gen yon lis de siblaj. Men pandan w gen lis de siblaj la, youn nan bagay ke w dwe fè atansyon, menm lè w fin pran kontwòl Vila Dakèy la, fò w kenbe kontwòl Vila Dakèy la jiskaske w enstale nan tèt Leta a moun ke w vle ki pou dirije Leta a. Tout otan ou poko fè sa ou paka lage vila dakèy la. Pase si w gen malè kite lage vila dakèy la epi vin gon kontwòl enstitisyonèl de yon seri de lòt moun, w ap sezi ke oligaka blan pral mete yon premye minis pou ou. Ayayay!
Menm nan rèv Stanley pa t ap pran sa. Fò w kite l pa sa. Sa vle di ke, oh, li posib wi si w pa gen estrateji. Se pou sa fò w gen estrateji klè. Lè w pran kontwòl vila dakèy la, Premye bagay ke w fè, ou enstale moun ke w vle ki pou dirije leta. Nan ka sa a, si w premye minis, ou pa bezwen prezidan. Konstitisyon pa pèmèt mete prezidan. Donk, ou enstale l, ou enstale sa. Ou enstale l, ou enstale lèt, ou di se moun sa a ke w enstale antanke pèp kòm premye minis, se li menm. Seremoni prestasyon de sèman fèt devan w antanke pèp. Diskou a fèt devan w antanke pèp. Ou kanpe la pou fin enstale premye minis ou. Koulye a premye minis lan li menm, se li menm ki pral monte gouvènman an an fonksyon yon seri de paramèt trè klè. Moun ki pa nan gang, ki pa pè blan, ki pa pè oligak, ki gen kouraj ak konpetans pou fè travay kou mande a. Premye travay kou mande antan ke pèp se le rétablissement de la sécurité epi mare tout malandren ki t ap fè dezòd yo. Fwa sa a, fòk nou jije yo pou wo trayizon. De nèg pa ka fin fè de bagay osi grav konsa andedan peyi a pou ke nou kite yo ale, al pran avyon. Nan strateji ke w ap fè a tou, pandan w ap pran kontwòl primati, pandan w pral dèyè oligak, Pandan ou pral de minis koupyon, strateji a fò gen de brigadye kap veye ayewopò pou dèk pa sove, fò gen de brigadye sou fwontyè kap veye nèg ki pa sove. Enhen, sa vle di nou pap kite nèg sove pou nou. Nou fè ti fèmen okap toujou? Nou fè ti fèmen l?
Ti okap, ti wanament, ti hench, ti laskawobas, tout kote ou ka travèse fwontyè, ti ansapit, tout sou kontwòl. Ti zòn forè dèpen.
pou nèg pa al tonbe sou mani. Se sa, tout sou kontwòl. Epi peyizan yo ka gen ti manchèt yo konn netwaye chou yo nan men yo tou. Se sa, se sa.
Se sa, se sa. Bèl bagay. Donk, pa bliye, manifestasyon 21 tèt, minimòm, ou ka fè l plis. Nimewo 2, w ap pran kontwòl vila dakè. Nimewo 3, toutotan ou pa enstale moun ko vle al prete sèman kòm premye minis ou p ap pran pa. Nimewo 4, Tout oligak, tout minis ki t ap bay pwoblèm pandan 50 mwa ki sot pase la a yo, fòk ou korije kaye yo. Nimewo 6, Kontwole tout zòn kote nèg yo ka sove, ayewopò, fwontyè, elatriye, menm menm Côte des Acadens kote yo ka pran bato yo sove, tout bagay sa yo dwe sou kontwòl. Pa bliye. Paske pandan map pale avèk ou la a, nèg yo ki wè Nepal rive, nèg yo sot fè yon bagay ki trè grav la a, ki se yon krim de wot trayizon ke l ye. Sa yo fè la? Kiyès ki fè l?
Se Fils-Aimé. Pandan peyi a pa okouran nan semèn ki sot pase la a, Fils-Aimé al fè yon diskou via Zoom nan Nasyon Zini san pèsonn pa okouran. ok.
Li fè yon diskou via zoom nan konsèy de sekirite kote l mande entèvansyon militè etranje nan peyi a. Ok.
Oditè sa a se yon gwo zak de wot trayizon e m pral eksplike w poukisa. Anndan tout sosyete, lè otorite leta ap pran yon desizyon pou yon peyi, Li fè l nan sa yo rele Konsèy dè Minis. Sa sa vle di Konsèy dè Minis Soditè? Laprezidans reyini ansanm avèk Laprimati, minis ki nan gouvènman an nan reyinyon sa a tou. Donk anndan reyinyon sa a kote gwo desizyon pral pran se yon dosye pou peyi a. Ou gen laprezidans, ou gen primati, ou gen tout minis yo. Koulye a, nan desizyon k a pral fèt la, pandan konsèy dè minis lan, chak moun ki nan konsèy dè minis lan bay avi yo. Epi gen yon kote, gen yon desizyon ki pran. Lè y ap pran desizyon an, yo mande chak minis, wi ou non, èske w dakò a desizyon sa a? Anndan konsèy dè minis k ap fèt lan, kote gen laprezidans, premye minis e minis yo, Gon sekretè jeneral de konsèy dè minis ki fè pwosè vèbal de reyinyon an. Men sa k diskite. Men pozisyon chak minis. Men minis ki di wi men minis ki di non. Koulye a se lè konsèy dè minis lan fin fèt si desizyon an enpòtan. Koulye a yo pral deside. Eske se premye minis lan oubyen se laprezidans kap al fè yon diskou a la nasyon pou enfòme pèp la men ki desizyon ki pran an konsèy dè minis pa otorite de leta men poukisa yo pran desizyon an e men poukisa l bon pou peyi a imajine w Bèto san konsèy dè minis pa fèt Fizeme monte, l al fè yon entèvansyon an sekrè, san peyi a pa konnen, anndan Konsèy de Sekirite Nasyonzini pou mande entèvansyon militè. Sa s on ak de wot trayizon. Sa vle di maten an yo te dwe arete misye pou sa. S on ak de wot trayizon ke l ye. Fon ak de wo trayizon ke li. E pèp la k ka arete yo wi. Paske yo antoure avèk vòlò parèy yo, avèk gwo zam pou sekirize yo. Fantom seksyon 9 antoure yo. Yo gen mes mèsenè k ap peye yo. Eske w imajine w pa gen desizyon ki pran konsèy dè minis pou yon premye minis ke oligak ki tiye prezidan mete nan primati a al fon yon diskou nan konsèy de sekirite, peyi a pa menm okouran, men rezon ki fè ke li pa li pa di peyi a anyen sou sa, e paske sondaj ke nou fè sou youtube yo, sondaj sa yo montre ke 85 a 87 pousan moun nan peyi a pa dakò avèk yon entèvansyon militè etranje, paske moun yo te viv. Pandan 13 an, dega e katastwòf ke minista fè, sòlda etranje Nasyonzini yo nan lage kolera, nan distribye zam Site Solèy, nan tantativ koudeta kont Preval, nan kadejak sou timoun, sou gason, sou fanm, se pou sa Prezidan Jovenel Moïse te mete yo deyò. Se pa sèlman pou sa pèp la pa vle entèvansyon militè etranje. Pèp la wè ke blan an te ka ban nou 100 milyon dola ameriken zam pou mete lame nou a lapolis nou anfòm, blan an refize ban nou l, l al bay Kenya 600 milyon. Pandan blan an pa gen 100 milyon dola ameriken pou zam pou lame nou a lapolis, li ka bay OEA 2 milya 400 milyon pou vin fè makak nan peyi Dayiti. E pèp la gade tou, li wè ke ameriken an fè 20 tan an Afganistan kòm okipasyon militè, Lè ameriken an kite Afganistan avèk ke l anba vant li, li kite yon Afganistan ki pi kraze ke jan l te jwenn li an. Se menm bagay an Irak kote ameriken an pase 23 zan. Donk pèp la konnen ke okipasyon militè pa bon pou peyi l. Li pa bon. Donk e pèp la ap mande poukisa blan an refize bay lame nou a lapolis zam ke l bezwen. Se paske blan ki flibistye yo, sa vle di blan globalis kowonpi ki nan tiye prezidan, yo bezwen vin vòlè sa k anba tè a. Donk lè w pral fè operasyon Nepal la nan peyi Dayiti, se pou tout bagay sa yo wi, pou fè san w k ap san w k ap koule nan katye popilè kanpe, pou se pou w kraze gang, se pou w mare tout oligak k ap maspinen w e vòlè kòb ou, kòb taks ou, kòb leta pandan 50 mwa depi yo fin tiye prezidan an. Donk, pou ou menm jèn k ap tande la a, ban m di yon ti bagay jèn k ap tande la a, gwo leve kanpe ki fèt Lepal la a, se yon ti jèn diznevan ki fè l wi. Diznevan sèlman. Ti jèn tou ki, sa vle di yo sòti nan yon premye manifestasyon, yo fè represyon sou yo, ok. epi yo retounen pote boure epi nan pote boure a lapolis a lame wè si yo kanpe anfas jèn sa yo se yo k pral viktim epi lapolis a lame oblije akonpaye yo donk ou menm la ki gen 19 an ki gen 20 an byen antandi gen kèk grenn ki tonbe men yo libere gen kèk grenn jèn ki tonbe nan goumen an son posibilite ki ka rive. Epi n ap tou di, militan mil goud k ap chache manje yo, lè ti youri, lè pa anmède m, mete kò nou sou kote mesye. Kite jèn yo fè travay yo, s a avni yo, s a avni peyi a. Non, yo p ap pran chans sa.
Yo p ap pran chans sa. Mentnan s tande, an ale nan kat etaj sekirite an, paske ensekirite an, paske jèn yo vle konprann sa sa vle di vreman, paske lè n ap pale de ensekirite nan peyi Dayiti, nou pale de yon faktori k ap pwodui gang. Babekyou pale sou li anpil nan dènye tan yo, pèp la vin konprann deklarasyon Babekyou an. Sa koz misye yon ti jan viral nan dènye tan yo, paske pèp la estime ke gen de verite ke misye ap mete deyò. 4 etaj, ensekirite, faktori kap pwodwi gang, kisa bagay la ye Stanley? An detay, ba nou sa paske pèp la bezwen konnen kiyès poul mache pran.
Mwen menm, strateji pa mwen, fò manyen 4 etaj la nan tèt e nan ke. Nan tèt ensekirite a, nan premye etaj la. Ou gen plizyè kategori ki nan plizy premye etaj la. Ou genyen sa ki nan gang, nou vle di boulòs, vòb, dib, bosan, akra, nou konn non yo, bidyo, nou konn non yo. Sa fò demantle strikti oligak ki nan gang yo. Toujou nan premye etaj la. Ou gen 3 ansyen prezidan ki nan gang, nan premye etaj la. Mateli nan gang depi 2016, Privè nan gang, Aristide nan gang. Toujou nan premye etaj la, ou genyen kapete 9 tèt la ki nan gang. Dayè dosye Dickson Oreste la pèmèt nou wè ke nèg yo fon nan gang. Dickson t ap pote kòb kapete bay gang. Lè peyi a vin aprann sa, nèg KPT yo fè Nenel Cassy touye Dickson Bouyo. Toujou nan premye etaj la. Fizeme nan gang. Fizeme nan gang depi lè l te kandida o Sena pou Verite Inite pou depatman Lwès. Bra dwat li. Bra dwat li, se te John Joel Joseph, chèf de gang Site Solèy ki nan tiye prezidan ke yo kondane nan tribinal Miami pou sa avi. Epi bra goch li, se te René Monplaisir, chèf de gang Bwa Nèf. Jiskaprezan René Monplaisir avèk li. E nan primati a, li genyen ak Sen Joseph. ki chèf de kabinè ki t ap kowòdone aktivite gang yo pandan peyi lòk. Kòm konseye, li gen Nenel Cassy, li genyen Kato, yon seri de lòt nèg ki nan Primati a, ki nan zangi avèk li e ki nan gang. E se nèg sa yo ki fè kontak ant li menm e Krisla elatriye. Sa a se premye etaj ensekirite a. Dezyèm etaj ensekirite a, ou gen sa yo rele mafya jidisyè a. Mafya jidisyè la. Youn nan pi gwo gang ki egziste nan peyi a se yon gwoup de jij. Se yon gwoup de jij. E jij sa yo travay a dè nèg ki nan twazyèm etaj la ak nan dwazimen. Sa e nan dezyèm etaj n ap pale la. Mafya jidisyè ki nan gang. Jij sa yo terib. Gad ki jan yo touye doktè Loran Boje. Pran ekstrè diskou 18 novanm 2024 Barbecue a pou ka konprann nan ki dimansyon ke jij sa yo nan gang. Paske oditè, lè nap baw bagay yo la, nou pa rete nou ba ou yo konsa non. Nou baw referans yo pou ka konprann bagay la byen wi. Sa vle di ke lè w pran son. Ou tande diskou 18 novanm 2024 la, ou pran son w, w ap tande diskou sa a, ou wè ke, e, oditè, ou menm k ap tande la a, ou wè klèman ke nan ki pwen pouvwa jidisyè a nan gang. Fò w pa janm souzestime sa. Sa vle di ke. Jij yo ou gen jij ki nan touye prezidan ou gen jij yvi kelda brezil kal fè tantativ pou touye prezidan le 7 fevriye pou vòb yo misye ta pral tiye prezidan an nan abitasyon ti bwa le 7 fevriye ou gen jij wendel kòk ki patisipe nan tiye prezidan an ou gen jij papè chay la ki toujou ap sere dosye pou oligak. Ki dwayen tribinal premye enstans Bèna Senvil? Bèna Senvil pa serye blofè.
Ou gen jij Bredy Fabien li pran yon odonans li di fò yo peye Dimitri Vorbe 54 milyon de dola ameriken de reparasyon. Ou gen jij Jean Roger Noël Cius. Se li k fè manda ilegal pou yo tiye prezidan an e se pou Pierre Esperance. Tout jij sa yo nan dezyèm etaj la. Ariel Henry fin tiye yon prezidan de la repiblik epi misye pran 8 jij li mete nan kou de kasasyon. Si w se yon jij ki konn lalwa, ki se le dwa, ou pa ka kite yon nèg ki fin tiye yon prezidan, se li menm ki pa gen otorite konstitisyonèl pou fè sa, se li menm k al mete w nan kou de kasasyon. e pa posib.
Malgre konstitisyon an di ke jij pa ka prezidan, ou wè nèg yo tout lajounen nan koudeta pou yo vin prezidan pwovizwa. Bagay ki tiye m nèt la se lè m ap tande diskou Babekyou 18 novanm 2024, Babekyou di w tout sa l ap fè la a nan Solino, nan Dèlma 30, nan Mibalè, nan Kenskòf, nan Lachapèl, se pou l ka remèt pouvwa a bay jij kou de kasasyon. Sa vle di ke jij kou de kasasyon yo se youn nan pi gwo gang ki nan dezyèm etaj la. Sa vle di apre yo fin tiye apre yo fin tiye prezidan kounye a yo rantre nan politik kriminèl la pi rèd. Pi rèd.
Kounye a Bèto nou pa vle moun di m konnen achiv ou bon. Fè moun yo tande ti babekyou a non Bèto. Kote babekyou ap di li menm viv ansanm. Viv ansanm a kasasyon. Kasasyon se viv ansanm, viv ansanm se kasasyon. Pou moun yo pa di se Stanley ki di, pou moun yo pa di se Bertho ki di, pou moun yo ka tande, ade na wè yo, Babekyou a kasasyon fè youn. Jounen jodi a ou imajine w, Babekyou di w tout sa l ap fè nan Solino, nan Dèlma 30, nan Kenskòf se pou l mete kasasyon sou pouvwa a. Donk youn nan pi gwo gang ki nan dezyèm etaj la Se jij kou de kasasyon, yon seri de lòt jij nan sistèm jidisyè a ki se mafya jidisyè a ki se youn nan pi gwo gang. On segond, on segond.
Mezanmi ou bon vre mesye. Remèt pouvwa a bay pouvwa jidisyè a, kou kasasyon an. Viv ansanm mande tout jij kou kasasyon yo prepare yo apati jodi 18 novanm 2024 la pou sove peyi a retounen Ayiti sou chimen konstitisyon 1987 la nan dyalòg ak lapè. Viv Viv ansanm Viv lapè Viv dyalòg Viv kou kasasyon Viv Ayiti Mèsi.
detwa militan dwa zimen avèk detwa jounalis, m pa menm bezwen ban nou non, nou konn non yo, gade Nènèl, gade Kato, gade Boplan, gade Rika, gade Senatus, gade Andre Michel, nou konn non yo m pa menm bezwen bay yo, Esperans nan gang e l nan touye prezidan. Donk jounen jodi a, lè w gade kiyès k al pwoteje madan kòk lè l fin tiye prezidan an, se lòt dwazimen an, Gédéon Jean, li ta pral minis jistis madan kòk. Donk nan twazyèm, twa etaj sa yo, ou menm kòm jèn, ou dwe konprann yo byen paske sa se twa etaj gang a kravat yo. Ganga vès yo se 3 etaj epi katriyèm etaj la se ganga sapat yo ou konn tout krisla, ti lapli, babekyou, jeff m pa menm bezwen ba w non yo, didye eksetera gen 27 nan zòn metwopolitèn nan 3 a 4 nan latibonit lan se sa k 4 etaj ensekirite a oditè jodi a kote nou ye la a ou ka kraze l menm jan avèk nepal ou ka kraze l menm jan avèk nepal. Sa vle di ke lè w pran, ou mete yon milyon jèn deyò nan lari Pòtoprens, nèg yo pa ka kanpe w. Kèlkeswa kantita, kèlkeswa kantite bal yo genyen, yo pa ka kanpe w. Non, sa pa. E si gen nèg yo, e si nèg yo gen malèt tire sou w, gen de twa nan nou k ap tonbe, men nèg yo pral peye sa chè. Yo pral peye sa trè chè. E konsa l te fèt Nepal.
Ayayayayay. E konsa l fèt Nepal. Wi, se sa yo peye Nepal.
Sa yo peye Nepal.
Chè la. Daye gen de twa nèg ki te kòmanse tire sou yo, lè yo wè pèp jèn yo ap monte sou yo pa pa santèn de milye, polisye yo wè, bon gen de polisye menm ki retire inifòm yo, yo mete yo sou jèn yo, Nepal, pou nèg yo pa viktim. Donk, oditè, ou nan yon kafou istorik antanke jèn pou pran avni ou an men. Pa gen pèsonn kap fin chanje peyi a pou ou. Jamè.
Se peyi ou ke li ye, se ou k pran destine an men. Donk ou menm, pa rapò a sa w vle fè la, se ou k pou deside ki lè w pral fè sa, ki jan w pral fè sa, menm tou strateji a pou manifestasyon genyen. O minimòm 15 a 21 tèt. Bon mwen m pa rele manifestasyon m pa rele m pa rele manifestasyon non mouvman revòlt lan ou pote boure de manyè brital ou konprann. Operasyon operasyon Nepal Ayiti wi Nepal Ayiti jisteman jisteman. Operasyon Nepal Ayiti donk nou fè sondaj deja. E sou kiyès nou te fè yon sondaj? M kwè nou te fè yon sondaj sou Jimmy. Bon, moun ap fè bon ti vi.
Ya, gen 1631 moun ki vote. Nan 1631 moun ki vote a, 98 pousan dakò pou operasyon Nepal fèt. Nou fè youn tou sou Bouska. E sa nou fè sou Busta a, se prèske menm rezilta a, 97 pousan moun dakò pou yon operasyon Nepal fèt. E pou sa, li enpòtan ke nou fè sondaj yo pou montre pozisyonman pèp la. Oditè, sa sa vle di sondaj e rezilta sondaj la? Yon sondaj se yon zouti teknik e syantifik ki pèmèt ou wè opinyon pèp la, kisa pèp la vle nan yon moman byen detèmine. Se pou kon foto de sitiyasyon an. Lè gon sondaj ki fèt, gen 51 pou san moun ki vote ki dakò yon bagay, se yon gwo bagay li ye. Sa vle di majorite moun yo dakò a sa a. Ale wè ke sondaj sa a ke ki fèt la, de sondaj, gen moun ki di w 98 pou san dakò pou yon operasyon lajenès fè a, yon operasyon Nepal an Ayiti. pou lajenès fè, youn 98 pousan, youn 97 pousan. M pa menm di 51 pousan non oditè, 98 e 97 pousan. E lè nou mande moun yo, eske nou vle gon entèvansyon militè nan peyi Dayiti, 85 a 87 pousan di non. Yo di non. Bay lame nou a lapolis zam ke yo bezwen. Blan bezwen vin vòlè anba tè a e pèp la konprann sa e pou sa l vle yon misyon militè etranje. Donk ou menm jounen jodi a ki sou tiktok, ki sou facebook, ki sou twitter, ki sou instagram, ki sou whatsapp prepare operasyon nepal ayiti a. Paske nèg sa yo yo fè san pèp koule. Maten, midi, swè. Fòk nou kanpe sa. Donk, operasyon Nepal Ayiti a, ou menm kòm jèn, mwen di w, se yon jèn 19 an ki chanje done a o Nepal. E sa yo rele lidèchip. Donk oditè, ti balon nan pye w wi. Mwen m ta renmen, gon seri de nèg m ta renmen wè. Mwen m ta renmen wè. A pa anvi pran elikoptè, elikoptè pa gen tan pran yo, pa gen plas nan elikoptè, konprann mwen? Non, m ta renmen gade, m ta renmen. M ta renmen wè kèk oligak an kalson nan lari Petyonvil menn kap pran bon kout baton menn.
Ap mache, ap mache, anba kout baton agoch, fè yo rive Channmas, an pasan pa Kanapevè. Map gade, msye, m sezi menn, map gade minis finans Nepal la msye, yo mete msye an kalson nan lari, se pa de baton msye pran non. Son nèg kap viv nan yon liks ensiltan, lè yap montre w mòd de vi misye avèk pitit misye, fanmi misye, son bagay ekstraòdinè Stanley. Ala msye konsa nèg. Epi pèp la nan mizè menn.

te kòmanse enplemante o Nepal la, nan peyi Dayiti se menm jan, nèg yo, yo vle sèvi a komisè gouvènman, Konatel pou eseye fèmen yon seri de misyon, epi nèg yo gon strateji koripsyon kote gon seri de sijè yo pa vle diskite, yo bay 182 milyon de goud. Yo bay ANMH avèk ami pou pou yon seri de koz li pa pale. Ok, yo di m, Mwen mande yo di m mwen, kòman yon aso. Yo di m nèg yo kòmanse kouri kite yo, Joslèn Privèti lè te Ayiti li gen lè travèse Dominikani. E pa konn si m pa konn ti konpa la ye. Non, non, ban m di w yon bagay, gen pil ladan yo pa ka dòmi depi yo fin wè Nepal la wi. Yo pa ka dòmi mouchè, m aprann sa Stanley. Gade, genyen menm k achte Pepto-Bismol wi depi yo fin wè Nepal la wi. Yo pa alèz, yo pa alèz. Ou pa ale. Paske yo santi gon Nepal kap vini brother. Yo santi gon Nepal kap vini. Ah monchè si se pou si se pou bagay la bagay la pral terib paske nèg pou sa nèg yo fè pèp sa pandan 50 mwa ki sot pase a men nan solino sa nèg yo fè pèp la nan dèlma 30 nan kenskòf nan mibalè nan lachapèl nan sodo nan laskawobas an ou panse pèp la pral nan griyenda nèg yo. nèg. Non monchè, e pou sa m di w genyen k pa ka dòmi, genyen se peptobismol y ap bwè la a pou yo sispann al nan twalèt. Donk mwen menm, mwen m panse ke s on bon bagay pou peyi a. Donk oditè, n ap rekapitile pou ou de fason trè klè, fòk ke operasyon an gen 21 tèt lè l ap pran lari. 21 tèt?
Depi w pran, depi w fin pran kontwòl. Pèmèt mwen yon segonde tande, paske m pa konnen, konnen granmoun ou ye. 21 dat la pa vle di kelke choz sou le plan mistik, m pa konnen. Bon m pa konnen, moun ki fò nan mistik ya deside m pa konnen, men ou gen 21 tèt yo tout direksyon vila dakèy, lè w fin pran kontwòl vila dakèy la, tout otan w pa enstale moun ke w vle a ou pa pral okenn kote, pandan w ap enstale moun ke w vle a. Fò w cheche tout oligak yo a tout lòt moun ki tap bay pwoblèm pandan 50 mwa a. Fò w fè brigadye yo veye ayewopò, veye fwontyè, veye pò pou moun pa sove. Fò w pran a fò w sou plas. Donk fò w gen, fò w planifye tout sa ou menm antanke jèn. Egzakteman. Epi lide w lan, pou tout moun wè l mete lide w lan rapid. Lè w gade tout skandal, pa egzanp, pou nèg yo rete mesye, nèg yo kite ONG ap chache tifi vyèj ki gen nevan, dizan, onzan nan kan yo, kòmsi nèg y ap vòlè timoun pou yo al pote timoun sa yo. Bay blan globalis kowonpi tit fi bezwen fè abi seksyèl pou pedofil yal pote bay yon seri de gwo politisyen blan ou konn sam vle diw lan e nou vin gade ke nan rezo sa genyen se rezo pedofil e Jeffrey Epstein nan avèk rezo pedofil Ghislaine Maxwell. ki nan pedofil ki te nan mouvman pedofil la avèk Jeffrey Epstein se yo menm ki mete yon rezo ong nan peyi dayiti e nan ankèt nou kòmanse fè nou wè ke e pa egzanp gen youn nan oligak yo se li menm ki te achte mèsedès maybach 400 mil dola Jeffrey Epstein nan koulye a eske misye se youn nan kontak pou rezo pedofil sa nou poko ka detèminel. Men yon bagay ki klè, nou bezwen non tout ong a tout blan ki lan rezo pedofil sa a kap vòlè ti fi tankou ti gason pou pote bay gwo politisyen blan aletranje, gwo milyadè blan aletranje kap fè abi seksyèl sou timoun. Rezo sa a fò nou demantle l andedan peyi a. Nou pa dwe nan griyen dan. E tout bagay sa yo se nèg ki la yo kap pwoteje rezo sa a. Fòk nou demonte yo. Sa vle di operasyon Nepal Ayiti pou netwaye Ayiti. Wi gon moun gon moun ki wè elikoptè sa kap vole nan peyi Nepal la ki gon charyo ki chaje malèt chaje de gason ladanl moun yo di sa se lè CPT a fin ranpli paske yo di ke elikoptè sa ka pote omwen 5 moun epi Gerald Gilles pi ba li pat gentan jwenn plas epi André Michel pi ba epi kou koul rive yon kote Stanley ti kòd la kase yo di ti kòd la kase Ti kòd la kase. Nèg yo tou. Dyewo. Mwen menm sa m wè pou nèg sa yo nan peyi an. Li grav. Twòp san koule menn. Twòp san koule. Fòk operasyon Nepal la derape. Fò l derape vit. Nou pa bezwen okenn entèvansyon militè pou vin pwoteje oligat. Pou vin pwoteje nèg ki fin kraze peyi e fè san pèp koule. Donk la mesye mesye jèn yo banm ti banm ti bagay la non mezanmi. Nou bezwenn nou bezwenn nap jwenn li Stanley nap jwenn li nap jwenn li e la jenès sou sa la jenès sou sa la jenès sou sa e mwen m swete ke m swete ke polisye yo Stanley ou ta voye yon mesaj bay polisye yo paske ayisyen yo ap tande yap tande wi. Polisye banm bon bagay premye bagay la tou menm kòm jèn. Chache polisye oubyen sòlda lame oubyen nèg bsap ki nan zòn bò lakay ou pou ankadre nou lè nou pral fè mouvman an. Dezyèm bagay la, m ap di ou menm polisye, gade, ann gade lapolis lan pou w ka konprann byen, polisye mwen menm k ap pale avèk ou la a. Mesye yo pran 140 milyon dola ameriken pa ane. y al bay yon konpayi mèsenè aletranje olye yo amelyore salè w, kondisyon de vi w. Pandan nèg yo leve 140 milyon dola ameriken pa ane pou yon kontra de dizan k pral totalize 1 milya 400 milyon, kòlèg ou nan lapolis la, ou menm polisye k ap tande la a, se 39 mwa wi anplwaye sivil lapolis gen l pa touche. 39 mwa.
Pandan anplwaye sivil lapolis pa touche pandan 39 mwa, yo bay yon konpayi mèsenè 140 milyon dola ameriken. Nèg yo bay yon konpayi oligak avyon 11 milyon dola ameriken. Nèg yo bay Vorbéfis 10 milyon dola ameriken pou l al fè yon simagri nan ayewopò Okay. Nèg yo bay Edouard Roussan ladwann pou 29 lane. 29 an! Ayayay!
Epi ou menm la a kòm polisye ou atè a, Prezidan Jovenel Moïse te ba w ogmantasyon ou sonje, ki te varye ant 24 e 17 pousan lè l te la a. Depi lè sa a ou janm jwenn yon ogmantasyon? Depi nèg yo fin touye Jovenel ou te jwenn yon ogmantasyon? Depi w monte sou Twitter, arobaz. Sèl delikan zero pwen zero en ou mete lapolis wap jwenn fèy ogmantasyon konbyen chak grad te jwenn kòm ogmantasyon depi lè sa ou jwenn jwenn li se pa oligak kap piye pa santèn de milyon konbyen sa ou jwenn se pa kòman rele Jera Jil Loran Sensi Vètilè brakè a te rele Ogisten epa pa san milyon yap pran nan bank nasyonal de kredi. Tout kote yap vòlè, gon 120 milyon dola ameriken bid debloke pou depatman nò a, se nèg yo kap manje kòb la wi, 129, 129 milyon dola ameriken wi. 129 milyon dola ameriken. Kòb leta a wi, nèg yap kraze antre yo wi. Eta sa mesye, yon peyi nan eta sa mesye, pòtoprens sal mesye, moun yo paka manje Stanley, kòmsi pou nèg yo ap detwi peyi konsa, mesye nèg sa yo dwe peye sa sovaj mwen mèt la. Epi nèg yo ou menm la a ou son jèn ou anba poto elektrik ou vin polisye avèk ti etid ke w fè olye nèg yo louvri sosyete a pou ou pou w ka reyisi ou menm lòt jèn k ap tande ou redi anba poto elektrik ou gen yon diplòm epi olye se ou menm ke yo mete majistra pòtoprens la ke w yon kriminèl yo mete majistra pòtoprens. Ou yon vòlè yon tiyè yon kidnapè. Si nou pa t rele ann rele son de. se yon depite kriminèl wi yo tap mete kòm delege tou. Delege wi.
Anben l nan pouvwa li, li nan pouvwa l la menm si l pa gen pòs li nan pouvwa li. Èske w konprann? Donk oditè, reyalite a se sa l ye. Nou yon sistèm la, yon sistèm totalitè ki rekonpanse lakriminalite, yo rekonpanse lakoripsyon, yo rekonpanse lapromiskwite, tout sa k pa sa. An nan yon sosyete se sa yo.